Bèl fanm sa w ap gade la a te renmen nèg k ap netwaye lakou manman l la. Se konsa l te rive yon jou, li te deside pote ti ji bay misye pou l montre miche ke l damou l, ke l fou pou li. Li di l bonjou, li di men yon ti ji m pote pou ou, m panse ti ji sa a ka ede w avèk chalè a. Konsa misye te pran ti ji a, li bwè l, lè l fin bwè l, li di fanm nan, m espere nan lòt fwa a, se sòti nou sòti ansanm. Fanm nan te di m ap tann ou, evite m, n ap sòti kanmenm. Konsa fanm nan te di konsa, monchè l fè anpil chalè, ou mèt al lakay ou. Fanm nan te libere miche, l fè l ale lakay li, epi miche te pran tout afè l, li di fanm nan mèsi. l al lakay li l al repoze. Nan lòt jou a l te retounen, fanm nan te fè l antre menm nan sal Manman an kote yo te chita y ap pale. Misye te deklare fanm nan ke fanm nan bèl anpil. Konsa yo t ap pale, ebyen moun yo te kòmanse renmen, youn te renmen lòt, yo te kòmanse ap pale. Se lè sa a misye t ap pale toujou lè Manman an vin parèt li di sa k ap pase konsa. Li rele jenn fanm nan li di, Julia, men sa m ap di w, m kwè m di w, m pa vle nèg san dan kay la, se sèlman m peye l pou l netwaye lakou m. Pitit la te reponn, Manman, se chalè l fè, e sa k fè m evite l pou l antre anndan. Manman an di, M pa bezwen konnen sa w ap di m nan. M jis peye misye pou misye netwaye lakou a, ni m pa vle l anndan kay la. Si misye swaf, l ap pote ji soti lakay li. E si solèy la cho, l ap pote yon parapli soti lakay li. M pa vle l anndan lakay mwen. Se konsa jèn fanm nan te kanpe, l te di, Manman, m pa renmen atitid ou a. si moun nan te moun li ye menm jan ansanm avèk nou. M pa ta renmen w ap trate l konsa, w ap pale ansanm avè l konsa. Se konsa manman an te di miche, Gade, m pa vle w anndan an, se peye m peye w pou w netwaye lakou m. Kisa w ap chèche anndan kay mwen? Konsa miche te soti, men fanm nan pa t kontan reyaksyon manman an te fè ansanm avèk misye a. Manman an t ap pale, li di Julia, Gade, fè wòl ou. Fè wòl ou pou m pa voye w lakay papa w pou w ale retounen nan fanmi pòv kote w te ye a, paske mwen w ap pase limit ou anpil. E fèt atansyon, tande! Konsa l t ap rele apre jèn fanm nan, men jèn fanm nan pat renmen jan l tap pale ansanm avè l la l di manman m pa renmen jan wap pale ansanm avè m nan s on moun misye ye ou pa dwe ap pale avè l konsa konsa manman an te vire do l l ale fanm nan te vire do l tou manman te vin rive yon lè kote li ta pral sòti konsa l te rankontre avèk demwazèl la men demwazèl la te parèt byen bèl kote li te vin jwenn manman an konsa li te vin pale ansanm ak manman an l te anbrase l li te di manman an bòn chans bòn joune bon travay konsa manman an te di l lap sòti e. l ap pran yon ti tan pou l tounen. Konsa l ta pral poze manman an kesyon, apa l pa wè jadinè l nèg ki konn netwaye jaden an, ki sa k pase l pa vini. Manman an di, m pa ka kwè w ap imajine ou chita avèk yon nèg nan panse w konsa, yon nèg k ap netwaye lakou m, se li menm ou ta renmen. M pa ta kwè nan yon bagay konsa. Jèn fanm nan te reponn, manman se jis mwen mande w pou li. Li di, wi, miche konn mande m pou l rive ta paske l gen lòt bagay li konn ap fè. Men m pa ka kwè se yon nèg konsa ou pral renmen. Fanm nan te di, bon, e pa sa, e pa sa manman. Men, manman an te imajine, li di, piga w pran m pou egare. Sa map wè a plis ke sa m panse a tande. E veye kò w. Konsa l te pase men sou manman an, manman an ta pral vire, la prale, l te di l fèt anpil atansyon, sinon map voye w al jwenn papa w e ou pral rete nan fanmi pòv kote w te ye a, al pase mizè w, m pap ka gade w anndan kay mwen ankò, si se nèg sa a ou ta chwazi pou w renmen. L tap bay pitit lan anpil presyon pou l pat renmen ansanm avèk misye. Konsa manman an t ale, epi l te rete lakay la pou kont li, li ta pral, misye te vin parèt, kote yo ta pral chita y ap pale. Pandan y ap pale konsa, se li di manzè, monchè, m wè manman w pa renmen m pou ou e pito nou sòti la, konsa manman w ka parèt li ka vin ban nou pwoblèm. Men jèn fanm lan te di, ou pa bezwen okipe w. Konsa yo ta pral fè yon ti bo, se konsa manman an te parèt li te entewonp yo, li te pouse jèn fanm lan, li te redi l, li di, kisa w ap fè konsa? Jèn fanm lan te fache, li te di, manman, e pa anyen m ap fè. Li di, m pa wè, mwen kounye a m wè miche lonje bouch li pou l bo w. Miche te kanpe, li di, se pa anyen ki mal n ap fè, se renmen nou renmen sèlman. Bon! Se lè sa Mama te met men nan tèt Mama te fache lè misye te fè deklarasyon sa a Mama te sezi tande sa misye di a li renmen ak pitit li a se konsa Mama te fè jenn fanm nan li di rapid mete w anndan li di mete w anndan rapid jenn fanm nan ta pral deplase l ap antre epi li retire kò l kounya li di misye ou wè sa k pase menm e m pa vle wè w ni nan lakou m nan ankò ni nan zòn nan kote n rete a ni m pa vle wè figi w ni pre pitit mwen an. Si m ta bezwen nèg pou pitit mwen se pa ou menm li t ap ye. Epi m tou di w sa epi m p ap menm di w ke ou p ap travay isit la ankò ou menm w ap degaje w pou sòti. Gade, pi gò janm mete pye w nan lakou sa ankò pou m wè w bò kote pitit mwen, mwen deja pale w. Abòne, pataje, like, kòmante, m ap tounen ak plis videyo toujou.